Konpatriyòt ayisyen frè sè m, nouvèl la tonbe, pi mil militè ameriken, gwo bato lagè ak divès soumaren deja deplwaye nan Karayib lan. Yon lòt bò, KPT a pa bò kote pa l, li voye yon mesaj klè kou klèwòz bay ni Viv Ansanm ni popilasyon an, pa gen wout pa bwa dezòmè Tout konsèy dè minis yo se nan palè KPT anonse l ap reprann totalman kontwòl palè nasyonal la. Antretan yon gwoup militan ki gen nan tèt yo mèt Caleb Jean Baptiste debake devan Vila Dakèy bagay yo te chofe Jodi an, militan yo te detèmine pou yo pote boure nan Vila Dakèy ak nan Primati. Nou pral ba ou tout detay. Kòm anonse l nan kòmansman emisyon an, Prezidan ameriken an Donald Trump li pase lòd fòmèl pou 10 mil militè ameriken deplwaye, gwo bato lagè ak divès soumaren deja deplwaye nan Karayib la. E tout dispozisyon sila yo ki pran an, se nan yon sèl objektif. Gon sèl objektif pou deplwaye dimil militè ameriken, gwo bato lagè, soumaren ameriken, cia aktive, gen New York Times ki menm rapòte ke Pentagòn pase lòd fòmèl Ok, Pentagone ap egzekite yon plandmisyon ke administrasyon Trump lan ba yo, e pa bò kote cia, CIA li menm, lap mennen dè operasyon nan peyi Venezuela. Men, deplwaman 10 mil militè ameriken yo, fòk ou konnen nan ki objektif, nap gade ansanm avèk mwen la. Selon dè sous ofisyèl, site par le New York Times, l'administration Trump a autorisé des actions secrètes de la cia au Venezuela.

Deja gen 10,000 militè ameriken, deja genyen divès bato lagè e divès soumaren ki anba lanmè a k ap tann. Y ap tann ki sa? Y ap tann pou yo atake Venezyela. Y ap tann pou yo frape Venezyela. Gen plizyè konsiderasyon ki fèt. E lè nou wè nan dènye vòt ki te fèt nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, lè Larisi te kanpe l te di, Yo pa vote kont deplwaman fòs represyon gang nan an Ayiti, men yo vle vijilan pou Etazini pa itilize Ayiti kòm pon pou deplwaye dè militè an Ayiti non oka ou yo ta deside al atake Venezyela. E kòm si nan fason Larisi fè konsiderasyon an, Etazini, atravè Nasyonzini, yo di y ap deplwaye 5,500 militè an Ayiti. 5,500 militè sa yo, yo ap ann Ayiti, yo ka ann Ayiti, men se yon fòm de kouvèti si tout fwa yo atake peyi Venezyela. E kòm si se yon fòm de ranfò, se kòm si se yon baz yo vin mete ann Ayiti la, pou lè yo bezwen regle zafè yo nan Karayib lan pou yo tou jwenn. konsiderasyon sa ke la Russie te fè. E jounen jodi an lè w ap gade desizyon sa ke Pentagòn pran, desizyon pou CIA mennen operasyon sou sòl sou sòl Venezyelyen an, e n ap raple nou sa k pase ak Jovenel Moise, this is DIA operation, pa tire this is DIA operation, nou pa konnen non bon maten sa nou ka pran kòm nouvèl nan peyi Venezyela. Oh! Si gen tout eskalad militè sa a, Si etazini deside lap frape maduro konsa lap tagèt maduro konsa ou bon maten nou ka pran nenpòt nouvèl nou pa konnen nou pa konnen paske jan bagay la jan bagay yo ap fèt la jan bagay yo ap dewoule la trump pa deside bay vag malgre yo poko janm bay okin prèv konkliyant pou jistifye pou montre efektivman sa yo repwoche maduro a se sa liye yo kontinye ap atake. Yo kontinye ap atake. Donk, finalman, n ap konprann pozisyon enkyetid Larisi genyen lè Larisi di, ee, dèyè desizyon Etazini pou deplwaye 5,500 militè ann Ayiti, yo ka ap fè dè preparasyon anba tab, anba ti vant, pou yo frape Venezyela tou, okawou. Donk, mes chers compatriotes, escalade militaire sa, dosye sa, se yon dosye ki vrèman soulve e entènasyonal lan pa rapò avèk e atak ke Venezuela ap sibi anba men Etazini. Lòt pwen enpòtan pou nou kontinye gade nan dosye politik lan, ebyen jodi an gen yon repons gason pa kanpe yon gwoup militan òm politik yo deside al bay KPT primati e jan mèt Caleb Jean Baptiste te anonse li ak gwoup militan l, li te di l ap foule beton an. Se plizyè branch manifestasyon jodi an ki rive devan Vila Dakèy men malerezman nou konnen pratik lapolis, polisye yo yo p ap itilize yo pou bay sekirite men y ap itilize polisye yo pou bonbade manifestan, pou atake manifestan, pou reprime manifestan. M pral pèmèt ou gade pou gen yon ide de kòman sitiyasyon an li menm li t ap evolye devan Vila Dakèy e paske jodi an la a manifestasyon an te rive trè trè trè prè, li te rive trè prè Primati, li te rive trè prè Vila Dakèy. Aleale! Jodi a!

Moun yo di yo pa pral nan eleksyon ak APT. Gade ti manmi.
Humm.